Medam e mesye bonswa, byenveni aswè a nan Nature Health Talk Show. Ebyen telefòn nou se 718-859-3222. Ebyen aswè a Doktè Grandwa pral pale nou de yon fèy ki rele Echinacea, se yon fèy ki gen yon pakèt sekrè lakay li ke endyen ameriken yo pat pat te vle mete l deyò. Fanmi li se Compositae, fanmi li ankò se Echinacea Augusta.

Se Ekinasi a. Ebyen Doktè Gandwa, bonswa! Bonswa yon fwa de pli ankò, m salye kominote a. M rapele nou ke nou nan Natural Health Talk Show. Ebyen se yon show ki plis pale de medsin natirèl, medsin manman nou, gran manman nou, gran papa nou, depi Lafrik jiske Ozetazini, e depi Ozetazini jiske an Amerik, ke nou wè kounya medsin natirèl pran pakèt pakèt esplandè. yo rele medsin natirèl medsin de fiti, medsin de venteyèm sentu, ke nou wè tout moun refize pran pwodui chimi yo mete lakay yo, yo prefere retounen a la nati. Ebyen aswè a m ap pale nou de ekinasye a. M kwè pa gen oken moun ki pa konn sa rele ekinasye a, paske ekinasye a toupatou an Ayiti. Pòtoprens, kòm tout lè pwovens Dayiti, Sitou nan sid, Echinacea a se flè di solèy. M kwè pa gen moun ki pa konnen rele flè solèy, sa rele flè solèy lakay. Echinacea se se t on fèy ke endyen Ozetazini pa t janm vle mete sekrè fèy sa a deyò paske se on fèy ki tèlman gen on pakèt enpòtans pou yo. Se on fèy ki te premye medsin pou endyen Ozetazini. Paske endyen yo te konn sèvi avèk fèy sa pou tout kalite de maladi, pou lè moun gen maleng, pou lè moun gen insect bite, sa vle di si yon moskito pike w, pou lè moun, lè koulèv pike moun. E yo te menm itilize Echinacea ya pou lè ke bouch ou ap fè w mal, sitou lè dan w ap fè w mal, gonm ou yo, lè jansiv ou yo ap fè w mal,

Penn City, nan Nebraska, te itilize l nan yon tonik li te fè li te ba l non meyè blòd purifier pou cure pou trete moun ki gen snake bite sa vle di lè koulèv pike moun sitou rattle snake back ozetazini men m chonje lè m te nan lame ozetazini yo te konn bay nou piki pou make sure ke nou pa pike by snake rattle snake bite. Pou lè moun gen san blood poisoning sa vle di ou gen pwazon nan sanw et lòt kalite maladi ke doktè Meyer te itilizel. An 1885 msye te voye yon sample E tonik li a? By John Uri Lloyd M kwè e moun ki fè famasyen, famasyen yo konn sa rele John Uri Lloyd, se te yon pwofesè a The Electric Medical Institute paske di tan Lèzetazini fank ap delovepe se te electric premye doktè Ozetazini se te yo te rele yo electric physician se nèg sa yo nèg sa yo te plis se nèg sa yo ki te sèvi se te ak fèy bagay te yo konn sèvi Ozetazini.

Trè bon pou maladi ke li te konn ke misye di ke ke m te di nou avan sa. E pi apre, John Keane te mansyone sa nan premye edisyon li de The Electric Textbook, m kwè pa gen oken famasi konn sa, premyè liv de famasi Ozetazini, Keane Dispensary Pharmacy. E kin tès bouk nan kin tès bouk sou al gade jiska prezan yo mansyone ke kin asye a trè bon pou biz tank pou lè w pike bay biz pou moun ki gen kwonik nazal konjeksyon moun ki toutan nen yo ap bouche moun ki gen lèg òlsè moun ki gen maladi maleng nan pye yo e timoun ki gen kolera lakay yo.

Avèk Ekinaseya, yo te menm fè yon libreri nan peyi yo ki eziste jiskaprezan ann Sensinati, an Cincinnati, Ohio, paske yo kolekte yon seri de botanical enfòsyon, paske sa a, se pa mwen k ap di l, se yon seri de rechèch. Ebyen, kounye a, lè ke elektrik fizisyen yo, kounye a mesye dwòg doktè yo koumanse pa, koumanse pran pye an 1900,

Paske, an 1930, m konn te fè yon bèl pwogram L'histoire de pharmacie, m esplike nou kote tout remèd yo soti a pati de la base de fèy. Yo mete pwodui chimi ladan yo. Lè ke antibiotik kounye a vin pran yon popilarite lakay li, so Echinacea te oblije pèdi popilarite l. Yo te vin totalman pèdi, pye tèlman bliye Echinacea. Se te an 1970.

Paske chonje, Claude Bernard Principal, nou pa pale w de Louis Pasteur, Claude Bernard Principal, paske lè Claude, lè Louis Pasteur te di w ke se micro-organism, bacteria, fungi, ki koze moun malad, men Claude Bernard te di w non se pa vre, paske without the human system, San san gobit blan, ti sèl, ti lenfo sa yo pa kapab retrase si pa gen jeneral la, kolonèl la, majò a, jandam lan pa ka mache byen. Le principe de Claude Bernard ke nou menm nan Natural Medicine ke n itilize anplis ke kounye a nou wè ke atomis yo, mesye dò doktè oblije dakò avè l. Paske lè aids funk parèt kounye a, pa gen moun ki janm mouri de aids, ou mouri de konsekans of aids, of sida. Paske

So, m kapab bay preskripsyon menm jan kou tout moun. So, si w pa vle tande,